Fò chanje yo paske lè wap fè yon bagay serye fòk ou pran ti pran ti netwaye vizaj lan ti cheve a tou pou yo pa wè se raketè nou ye. Non cheve a konn non ou konnen nèg chòv toujou gen kòb baz e chòv la ka pa pou yo pa wè se raketè nou ye frè. Nou pa raketè baz.
Yo pa kwè nan moun ki gen ti cheve bay. Koupe po yo an premye. Non monchè ou pa ka di koupe po yo. Pap radote bay fè kaka bay. Ann pale.

Men yo. E jodi al resi ka ekrim wi menm. Sa gen 15 jou ki ton mesaj pou moun li pa janm reponn non papa. Ae konya lap vin ekrim la paske li bezwen. Atè m ta woule pou ou. M pap reponn m pap tounen mesaj sa ba li. Ou bezwen moun nan ou bezwen moun nan ou ekri li pa janm reponn mesaj ou. Tankou l pa janm wèl.

Nou tap achte pafen nan men nou te panse pou t achte kredi. Pwoblm gen nan kòm nan ou panse li pa fon. Ki pwoblm? M janm wè w la ou gen pwoblm la kanmenm la. Kon bay pwoblm nan.
Madanm lache pye w tande frè m. Lè w gen mil peso a vin kote m. Mil peso pou ki pèdi wè sa m bezwen konnen an ki machandiz wap vann. Mil peso pou sa m di w la. Pou sa w di m nan.
Bon kote ou ta dwe peye m bede sou kòb pafen m nan ankò wi.
Ankò menm m pa gen lajan al dèyè mil peso a.

Ala fèt. Poze m, poze m.
Bon. Sa w gen yon blèm konsa, ti figi w fennen, figi m fennen, figi w fennen tou. Figi m pa fennen non papa. An. Gen yon sèl bagay. Ou ban m manti w. Ki manti sa, patwon? Ou di granmoun yo demeple m. Sa pa vre monchè, ou konnen e patnè m ou ye menm. M pale yon bagay.
A gen, w ap fè yon bagay menm. A. A m t ap distrè m la a menm. Piton nou fin pale sa n ap pale a menm. A bon, ok, mwen menm bouch mwen, bouch mwen pa ka e li sa menm. An m pale. M pale yon bagay menn, ou pale m de w afè biznis. Ou pa janm dim anyen, ou pa janm banm kòl pou nou konn sa. Mon cher, banm yon banm poem. E pa fwèt mwen a ou a. Tout bagay tonbe a lo menn. Sak pase, sak pase. M telman gen pwoblèm nan moman menn, m telman gen pwoblèm map jere menn. Kòman ou gen pwoblèm? Ou raple w ti fanm nan m tap pale w de li a? E manzè kontek mwen wi menn. Ki ti fanm? Ki ti fanm?
Ou sonje m ta pale w yon ti fanm monchè men lajè dèyè l li byen anlè bagay menn. Yow depi m fin kwaze ak fanm sa menn fanm sa tèlman banm pwoblèm maestro tèt mwen bat. Ou gen pwoblèm menn.
Bon fanm nan fanm nan tap pale w fanm nan di w kite l nan wòl li. Sa m chap di la menn. Banm di w yon bagay papa ou wè lavi menn. Se moun ki batay, se moun ki pran risk ki rive nan lavi. Konprann sa m di w la? Si nan lavi chak obstak ou jwenn, ou lage bay, ou abandone, ou p ap janm abouti ak yon rezilta. Men nou wè fanm sa a? M konnen se yon nèg k ap ba l pwoblèm. M konnen se yon nèg ki brize kè l. Men monchè m p ap fè manti, se yon nèg kraze m menm. Nan plat menm. Men nèg Okap m ye papa. Nan plat menm l ap vin mouri. M pale w. Mwen m pa ka di w anyen de sa papa. Pandansetan frè, ou te pale m de w afè biznis, ou pa janm sou sa la. Mayestwo biznis. Mwen patnè m la te pale m de w biznis sa tou men. E pa vre ou pa mete m sou kou menm. Epi misye tou sou. Ou bezwen fanm nan tout bon vre? Sa k ap bay kenbe la a? Freo depi w sou sa tout bon vre, misye ka ba w fanm nan. Yow, m pa manje, m pa dòmi, m pa respire san m pa panse a fanm sa non papa. Enben m mèt ou di w. Ou mouri pandan m ap pale avè w la sa. Ou mouri. Gad misye menm.

Bon yon pa janm tande sa koupé. Oh bon m vin yon fanm vin jwenn mwen nan chanm ou sa fanm sa ye pou ou menm? Daprè ou?
Ou wè m te vire m ale san oken esplikasyon m pa mande w sa fanm ye pou ou m jis ou rele m nan telefòn jis banm esplikasyon. Bebe banm di w. M gon moun ki te pou vin lave mwen.

Nan pa ni fin konkli, mwen konnen bagay yo yo gon jan wi frè. Talè m konn moun kap depi ou wè moun sa pa gen 15 jou depi m ekri li pa janm reponn konnye a l bezwen m m pap menm m pap manke okipe l ann pale menn m pap kalm nan m ap met telefòn nan sou silans. Monchè Ann pale.
Tout jan tout jan frè m. Misye ka bo fanm nan. Men, ou gen yon jan wap jere bagay yo. Ki jan?
Pase misye woulman l fè, fòk ou ba l brasa, ou peye l, epi tout bagay ap. Pou lè kounya li pral pale ak fanm nan mwen kòman? Eksplike m, mete m klè. Misye ap jere w, misye ap fè w gen fanm nan. Kòman? Lap fè, lap fè tout strateji pou l fè w gen fanm nan. Pase misye, misye ranje fwaye ki kraze, misye fè nèg gen fanm. Yo, banm di w.
Yo vle gen. M pa nan voye nèg al pale ak fanm mwen non, papa. Nan yon chèn aga oh oh. Ti bagay sa pa se mod m pa nan bagay sa non. Enben pozo, pozo.
Frè m pozo. Yo mete m sou kou kòman n ap fè sa? Monchè e sòti m ap sòti se la pou m ta jwenn ou paske depi tanndat ou te pa la ansanm avè m nan frè m ou pa janm di m anyen. Monchè m toujou la.
Dabitid se la m pran ti van m bwè ti gwòg mwen m relaks mwen menm. M toujou la menm. Monchè m lage m frè m. Ou lage m yo? Sou sa ou gen nimewo m w ap rele m.

Ok mwen renmen w konnen menm raketè gon jan ou fonksyone. Ah map jere w mon frè.
Map jere w, map jere w. Map grese moun, map grese moun. Ok frè m. Deja ajo? Yes.
Map pran ti van la toujou bro. Alright gad ale non. An nèg ki gen foli raketè mesye. Ki jan manzèl ka pase sou mwen. Lap ede m gen fanm. An ou mèt kò w piti. Mwen menm gen tan. Ou menm bay tou. Ou mèt kòmanse ekri depi jodi a jis lòt ane m pap reponn ou. Anmerde sante nou.
Si se trip nap trip nap trip. Nou nan relasyon serye nou nan relasyon serye. Pa vin banm pawòl pou m vin damou avann aprè pou pou sa m panse a epa sa. Jis di m sa m ye a dirèk. Mesye si w damou ou gen enterè pou w damou. Dèyè nèg ou damou menm jan avè w.
An men m toujou plase, m kòm plase tèt mwen kòm dezyèm nan, pa pwoblèm. Ou k panse ou dezyèm?
Ou k panse ou dezyèm? Ok, banm esplike w. Ou panse ke si fanm nan te fanm mwen epi li tap annik jwenn ou anndan chanm epi li pou l ale? Oh, gen plizyè tip de fanm. Gen fanm ki estera, gen fanm ki, ki, kèt li vin mèt vin jwenn yon fanm avè nèg li, li gen esplikasyon, se nèg li pou l mande esplikasyon an. Bebe, kwè m si w vle yon fanm pap ba w tout chans sa baz. Hum! Wi.

Sel sa m ka di. Nap mal fini wi. Bebe mwen m avèw nap toujou byen fini. Nap byen fini?
Ok.
M la map swiv. Bebe swiv toujou cheri dew konnen me pouw. Janm bezwen gran fanm sa tou fini sou. Bebe bem.
Enben m ale wi. Dako map rele w.
Dako. Ese ooh. Bagay la bon menm. Kounye a m di tou 2 medam yo e moun ki vin lave mwen mesye. Bon si yon jou yo ta kenbe m. Eeh. Sèt fwa si li m ap mele. Antouka n ap kite l mache.
Madanm.
Oh. Sa k pran la?

Jay la. Gade lèw. Ey. Epa ou m te wè nan chanm Jay la.